Timoun tou byen rapid kòman ou ka pran yon fòmasyon sou Google san ke ou pa peye yon goud epi yap baw yon sètifika. Pandan w chita wap pran yon pa k al nan inivèsite oubyen ou pral fini lekòl ou poko wè kote pou al nan inivèsite ou poko wè kòb pou al nan inivèsite enben ou ka kòmanse ap antrene tèt ou avèk avèk ti plan Megabay ou fè chak jou a. Kòmanse ap antrene tèt ou nan de seri de bagay.

Banm mete banm mete paj la an fransè men ou ale la ou metel an fransè ok li an fransè sa se tout kou ki anlign yo mwen gen kategori mwen gen maketin nimerik mwen gen evolisyon pwofesyonèl mwen gen done sa se dire dire kou yo epi mwen gen debitan entèmedyè avanse si w te gentan gen ide de maketin dijital yon egzanp mwen ta pran entèmedyè oubyen m pran, si m bezwen kò a pi avanse, mwen di avanse. Si m fèt ap debite, mwen di debitan. Sa se kou yo, sa se tit kou yo. Lanse des aktivite an liy. Les principes fondamentaux du marketing numérique li dire 40 è, li gen 26 modil ladan, yo di ou sètifika enkli. Kou sa son bèl kou. Ou ap annik klike sou li, ou kòmanse sou ou pa peye yon goud epi y ap bon sètifika. Kòman pou fè? Ou klike la nan bouton ki di enskri a. Ou ap enskri, w ap enskri avèk imèl ou, non, tout done yo mande w yo, epi ou kòmanse sou kwa. Apre kou a, ou fin remèt tout egzamen yo, epi y ap ba w sètifika. E, nan ane nan, e, sètifikasyon,

Ok. Nou prale nan fòmasyon. Lòt bay mwen twouve ki vreman, vreman enteresan, e Google mete sou platfòm ni an, li mete de fòmasyon live. Ou gen dwa e ou gen dwa antre sou wèb binè yo kote ou gen platfòm kote moun ap kòmanse kote moun ap travay ap etidye ansanm. Pa egzanp, kreye sit entènèt, ok les étapes pou se lanse nivo 1. E sa se lap lap lap kòmanse 26 a 9 è 30 lè Paris. ok live wap annik klike sou li epi ou enskri epi yap voye link lan ba ou sou email ou epi ou antre wap wap swiv wap swiv wèb binè a wap swiv e tout sa tap fèt kominikasyon video kòman amelyore chèn youtube ou menm ki gon chèn youtube ou bezwen konn kòman pou amelyore chèn youtube ou a nan 10 etap wap antre nan fòmasyon sa live k ap vin 3 juin an dizè ok w ap ka swiv w ap ka travay. Ki zouti nimerik ou itilize pou pou twouve yon anplwa e w ap aprann y ap aprann ou bòn pratik yo y ap aprann ou estriktire rechèch anplwa ou epi pou atenn objektif ou. Kòman pou devlope kapasite lidèchip ou, kòman pou pwoteje done pèsonèl entènèt ou, kòman pou atire trafik. Sou bon biznis online, kòman pou atire trafik e an pwen de vant. Se vreman enteresan, vreman enteresan. Men ki valè koze ou ka fè avèk entènèt ki nan moun lan ke olye ou chita sou lòl kòp. Wap gade tiktok chak jou. ki bon defwa fò fò fò fò fò fò relax ou men ou ka fè plis bon bagay avèk entènèt ou a nan menw ou ka antre sou wèb binè sa yo e gen toujou e fè se premye pa sou entènèt kòman ou lanse yon chèn YouTube, tout sa yo se live yap montre w yo men lè yo la, men men kilè yap kòmanse, ou klike sou yo, ou swiv yo, ou gade yo, ou konprann, olye ou ou ou gon moun ke w man olye w gon zanmi, olye wap di l e voum kob pou vwal nan chawa pete epi tou dil pe yon plan entènèt pou mwen poum pran poum swiv tèl kou oubyen m gon wèbinè la m bal swiv m gen de wèbinè map swiv pe yon plan entènèt pou mwen poum ka swiv li ok sa se travay a distans sa se koman yo moutre w koman pou travay a distans bagay sa. Ok banm banm metel banm metel banm metel so banm voyel an español ya wap gade la yo di socio y colaboradores. Men ki valè enstitisyon ki kolabore oubyen ki se ki kolabore avèk platfòm e platfòm Google la. Premyèman w ap gen e w ap gen Google, ou gen Google, ou gen e e e.

Kolonya, ou gen Universidad Barcelon, a ou gen yon pakèt, yon pakèt, yon pakèt enstitisyon ki kolabore avèk platfòm sa. Sa fè si w gen yon sètifika, si w gen sètifika sa a nan men w, pa gen yon kote ou rive avè l, ou ka prezante l, ou ka fè antanke yon. maketin dijital, ou ta gen, m pa konnen ou byen ou ta pran yon fòmasyon sou sit entènèt ou byen kòman pou kòman pou pwomote, kòman pou fè piblisite pou yon pwodui onlay, ou bay yon enstitisyon sètifika sa, yo ap rekonèt li. paske sètifika a se pa nenpòt enstitisyon ki ba ou l, se ou pran l sou platfòm Google la li vrèman rekonèt. Ok, sa vle di kounya li rete avèk ou menm pou pase a laksyon pou w pran antre sou platfòm nan, enskri sou li, anrejistre epi kòmanse yon kou ou pap peye yon goud, yon goud, yon goud, yon goud pou pran kou a. E sa se kou yo, ou pap peye yon goud pou pran kou a. Se sa m te pote pou ou, n ap kwaze nan yon pwochen videyo pou m montre w lòt platfòm ankò ki bay menm jan, ki bay kou. gratis san ke ou pa peye. Epi map pote pou ou de platfòm kote lè w fin pran kou sa yo kòman w ka kreye, kòman w ka kreye yon pwofil menm sou Ayiti pou w ka kòmanse ap vann sèvis ou menm si w andeyò, menm si w pa nan yon peyi etranje pou w ka vann sèvis ou sou de platfòm etranje. Nap kwaze nan yon pwochen videyo.